Bonjour, bonsoir, frère, sœur, zanmi, fanmi dans le Seigneur, tou depan ki bò nap koute e a ki lè, mwen espere nou te pase yon bòn semèn e m swete nou deja yon bòn semèn nan gras Seigneur la. Mwen swete tout kondoleyans mwen ak plizyè famiy, 4 famiy ke m konnen ki soufri pèt nan semèn nan. M senpleman espere ke Bondye ban nou kouraj pou nou kontinye. M ap espere ke nou konnen ke lapui tonbe sou tè jis la e sou tè mechan, men a leksepsyon ke nou menm ki nan Bondye, nou konnen ke lamò sa pa vle di sa fini pou sa. Nou konnen gen yon vi etènèl e dayè se pou sa nou ap travay. Tout sa n ap fè se pou esperans lavi sa. M swete nou kouraj. E m swete ke spirityèlman, moralman nou va rete fèm pou nou kontinye viv. Jodi a m pote yon ankourajman pou nou menm ki ap sòti nan vrèman vre se nan Eklezyas chapitre 11 men m ap kòmanse avèk Galat chapitre 6 vèsè 7 a 10 m titre ankourajman sa pou ou, fè byen san gade dèyè.

anvè lè frè an la fwa. M kwè ekriti sa a, sa a, pòsyon pasaj pawòl Bondye sa a li di tout bagay la. Li pale de sa w plante se li w ap rekòlte. e li pale nou de si ou seme pou tèt pa ou, pou lachè, pou ou menm, ebyen rezon ke ou plante a, se pou rezon sa tou wap rekòlte, si ou fè byen wap rekòlte byen, si ou fè mal wap rekòlte mal, men li di piga w janm sispann fè byen, e li di wap rekòlte byen an nan tan konvenab. Et ceci se si ou pa relache. Et puis li di a chak fwa ou jwenn yon okazyon, a chak opòtinite ou jwenn pou fè byen, se fè byen. Fè byen anver tout moun, pa nan patipri. Pa gen yon patipri pou di wap fè byen pou sa ou pa fè byen pou sa. Ou fè byen pou tout moun, men li bay sa nou rele yon bemòl spesyalman. spesyalman anvè frè an lafwa, moun anndan legliz ou egal se menm jan apotre Paul di ou pa ka fòde ou montre fidelite lakay ou avan ok la charite byen òdone li kòmanse pa nou menm ebyen. Ou konn ou dakò ansanm avèk mwen, w ap dakò omwen ke lavi gen anpil bagay ki pa sèten ladan l. Anpil bagay. E dayè menm se se un peu de chose, se an se yon ti kras bagay ki ki sèten nan lavi, nou ka konte sou li. Pa egzanp, nou ka konte sou lamò pa egzanp. Nou konnen lamò ap vini. Nou konnen pare ou pa, li vini lè l vle e pafwa menm jan l vle. Nou pa gen kontwòl sou sa. Nou konnen tou solèy la ap leve chak jou. Nou konnen nuit la ap vini. Nou gen dwa pa wè l. Gen dwa e pa sou nou l leve. Nou gen dwa pa wè solèy la. Men nou konnen solèy la li anba nuaj. Sa vin fè ke anpil bagay n ap fè nan lavi. pag nou pa ka konte sou li ou pa ka konte wap fè byen ke ou pral rekòt sa ou fè a ou pral jwenn rekonpans li ou pa ka asire ke ou pa pral jwenn engratitid ou pa ka asire sa ou pa kapab dayè lavi tou li menm tou li pa fèt non plis tou pou moun ki ki ki lach. Lavi pa fèt pou moun ki lach. Lavi pa fèt pou moun ki pa gen asirans. Lavi pa fèt pou moun ki tranble fasil. Lè yon bagay rive yo pa t atann li tranble. Lavi tèlman fèt avèk ensètitid ou ta dwe pare tèt ou pou w sèlman jwenn bagay ou pa t atann. Lavi se sipriz. Si se pou w viv lavi epi pou w fè pwogrè, pou w grandi, pou w genyen, pou w avanse, kit se espirityèlman, kit se nan lòt lòt bagay, ou ou gen risk pou w pran. Paske se sa lavi a ye menm. Lavi a se risk li ye. Ò, vwala ke sa nan nan Eklezyas, chapitre 11 vèsè 1 1 a 6 me sal di nan vèsè 1 li li di fè byen san gade dèyè yon lè konsa wap jwenn rekonpans ou fè byen san gade dèyè yon lè konsa wap jwenn rekonpans ou. An fransè, li di jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ou p ap pèdi, avèk letan w ap genyen. Men ki sa Salomon vle di lè l di pou w jete pen ou nan dlo, pou w kase. Èske l ap pale de charite oubyen envestisman? M panse an charite ou an envestisman se la menm choz. Si w ap fè sa ki byen, w ap jwenn rezilta paske se byen w ap fè e si w ap envesti tou, ou pran risk tou, w ap genyen. Men sa k pa bon an se lè w pap fè menm nan. Lè w parese. Epi, nan vèsè sa tou, an nou gade, li di se, se pen pa w la. Kase pen w lan. Li pa pale de yon pen k ap vini. Li pa pale de yon pen w ap priye pou, pou li. Li pa pale de pen vwazen an, pen vwazin nan, men l ap pale sa w gen nan men kounya la. Se li menm pou pataje a. Se li menm pou fè byen ansanm avèk li a. Or, ris egziste nan tout bagay jan ke m di. Men an nou di, lè ou jete pen, pen nan dlo, jan ke l di a, bon, gen ris pou l, pou l fann. An nou di yon kiltivatè, pa egzanp, si l plante yon mayi, men gen chans pou mayi a pouri anba tè, pou mayi a pa jème, gen chans pou bèt manje mayi a, gen chans pou mayi a pouse avèk yon sèl grenn lapli epi l pa jwenn lapli ankò, ou pèdi rekòt la. Se yon risk ke li ye. E se sa k fè pafwa gen moun m ka di ki san sajès, ki pa vle riske anyen, yo pito yo pito fè mayi griye pito, yo pito fè mayi pilon, yo pito fè mayi moulu, yo pito m pa konnen fè yon lòt bagay a mayi a olye pou yo pran chans ansanm avèk li. Men, se yon ris. Paske gen lajwa lè w fè rekòt. Men fò nou riske. E labib di konsa ke sa yon moun plante se li w ap rekòlte. Si w pa vle riske tout mamit mayi a, ou plante yon gode, ebyen lè w rekòlte w ap rekòlte mezi yon gode. Menm mezi ou plante a, se menm mezi a ou ap rekòlte. E sè de menm tou, si e te pou byen. Si ou fè byen a mezi, ou ap rekòlte, ou ap jwenn rekonpans lan a mezi tou. Nan vèsè 2 a, li di, separe sa ou genyen. Ak mezi moun ou kapab. Paske ou pa janm konnen ki malè ki va rive ou sou latè. Pataje sa ou genyen. Nenpòt sa ou genyen. E sa ou genyen an pa nesesèman bezwen lajan oubyen manje non. Ou gen dwa gen yon esperyans. Ou gen dwa gen yon konesans. Ou gen dwa gen yon abilite lòt la yon moun pa gen. Nenpòt sa ou genyen an pataje. Pa egzanp ou wè sa m ap fè la, m ta swete ou konprann se pataje m ap pataje. Se sa m genyen m ka ba ou. Ok? E sa m genyen. E si gen yon lòt bagay m ka bay, m ka pataje, m ap pataje. Men se pawòl la m genyen, se ankourajman m ka ba ou, m ap ba ou l. Se konsa. Pataje, separe sa w genyen. ak mezi moun ou kapab. E se konsa tou si ou jwenn videyo sa yo ou twouve ke sa ou jwenn nan li edifyan pataje l a yon lòt moun tou. Ahh gen yon moun ki di lavi tèlman pa pa sètèn menm manje w ap manje Sa w pi renmen nan manje a pito w manje l avan. An nou di si w renmen vyann, gen vyann nan w manje w ap manje, manje vyann nan avan. Si gen desè tou w santi gen yon ti moso gato, yon ti ji, pito w bwè l anvan, pito w manje l anvan paske ou gen dwa pa menm fin fini ou mouri. Ou konprann? Egal se jis pou montre frajilite ki genyen dan lavi. Egal nan tan nòmal, nan tan nòmal, Wap fè pen an fè 7 moso wap patajel men gen lè tou ki pa nòmal ou fon sakrifis an plis fon sakrifis an plis ou gen dwa wè se ou sonje veuve Sarepta ki te di Eli lè Eli mandel yon ti moso pen li di li pa yon ti moso gato Li di, M pa genyen non, ti sa m genyen an m pral fè yon ti pen pou mwen menm avèk pitit mwen manje apre sa pou nou mouri. Ou konprann? Men Eli di, Fè yon sakrifis. Fè yon sakrifis. Epi nou konn istwa a kòman l fini. Kòman l fini. Men se konsa tou. Gen de lè w ap fè l fè sèt moso.

Pa egzanp, isit lakay la, m gen yon pakèt, m gen raje dèyè lakay la, gen yon pakèt zwazo, egal m achte, m achte manje, m achte ti kay pou yo, m met manje pou yo. Ok. Men m ap ba yo, m ap ba yo manje, M pa gen espwa m pral manje nan yo, men m renmen wè lè yo vin chante nan lakou a, m renmen wè lè y ap manje, m ba yo manje. Egal la, gen moun ki ka konsidere se yon pèt. Gen moun ki ka konsidere, poukisa w ap achte manje sa yo pou bay bèt la, epi zwazo yo? Gen moun ki panse se yon pèt, gen moun ki panse li pa fè sans, gen moun ki ka panse. nou ap envesti mal. Se konsa tou wi, gen yon byen wap fè. Gen mwen menm se avèk esperyans map esplike w sa wi. Gen byen wap fè, moun ap mande poukisa wap wap wap fè sa. Wap sakrifye tèt ou pou fè sa. M pa konn kòman pou m esplike w. Men. Kote kew ye se la trezow ye m sonje lè Jezi kris te genyen dam sa ki te vin nan pye li avèk yon parfum ki te koute chè li vini lap pasel nan sou Jezi nan pye Jezi epi disip yo te murmure yo di men sa se yon gaspillage. Poukisa pou yon parfum cher konsa pou pou fi a ap fè sa. Nou te ka vann parfum sa pou nou te nouri pov ansanm avèk yo. Yo te gen tan wè yo lòt lòt bagay men poutan nou konnen vrè entansyon an. Vrè entansyon an se pa sa l te ye. Men pou fi a li menm ki tap depanse parfum sa ki te cher la son gloire li te pou li menm paske l konnen li menm lap fon investisman pou la vi eternel se konsa l ye m ta rive ou rive nan pwen kote ke lè wap fè sa ki byen pou konnen son investisman l ye pou konnen ke wap travay de mieux en mieux nan travay bon Bondye sachan ke votre travay ne sera pas à vain dans le Seigneur. On envestisman nan yon travay konpasyon pa janm pèdi. On byen ou fè pa janm pèdi. E lè w ap fè byen, ou pa janm fè mal pandan w ap fè byen. Lè m di sa, ou gen dwa fè yon byen ou fè l mal, Men entansyon pou te fè byen y toujou la, se pou kontinye fè byen. Pa kite paske w te fè yon bagay mal fè ou dekouraje pou pa fè l ankò. Ok men pou moun ki inyoran, pou moun ki pa konprann, ki pa gen kenn konpasyon, tout don, tout zèv ou fè, y ap konsidere l kòm s on pèt. Men sa yo pa konnen, se ke Jezi Kris li menm menm, li di a moun, disip li yo, li di, Si w te bay yonn ki pi piti yo yon pen, Ou te bay yon ki pi piti yo rad pou met sou yo. Ou te bay yon ki pi piti yo. Ou te vizite yo lè yo malad. Ou te vizite yo lè yo nan prizon. Se a mwen menm ke ou te fè l. E a lè ke nou ap fè sa ki byen, lè ke nou ap fè zèv, lè ke nou ap fè travay avèk konpasyon, Konnen ke se pa pou lèzòm n ap fè l, men se pou Bondye ke nou ap fè l lè sa nou p ap janm dekouraje fè sa ki byen. Lè ke Jezi Kris t ap pale ansanm avèk moun sa yo, moun sa yo t ap fè sa, yo pa t espere anyen, ryen de retou, yo annik fè sa ki byen. Se konsa tou pou nou menm, la Bib di konsa ke tout se ke vou fèt, fèt le de bon kè, kòm pou le Senyè, e non pou lèzòm. Tout sa n'ap fè, tout sa n'ap fè, menm se nan travay ou ye, w'ap travay pou lajan, Pa gade wap travay pou yon konpayi pa pa gade wap travay pou yon bòs men fè tankou se pou Bondye wap travay epi pou fèl avèk tout kèw tout senseritew tout fòs ou tout kouraj ou. Epi nan vèsè 4 la li di si wap gade souvan ou pap janm plante. Si wap gade sou nuaj, ou pap janm ranmase rekòt. Itilize sajès lè wap fè sa wap fè. Men piga w tèlman pridan, piga w tèlman ap pran atansyon, Epi ou vin soti rete imobil, ou vin rete ou di bon ou rete konsa ou pap fè anyen. Ou tèlman pè. Ou tèlman pè avantire, ou tèlman pè pèdi, ou tèlman pè engratitid pou di ke ou pap fè anyen. Natirèlman fòk ou fè diferans ant fè yon bagay pa lafwa avèk fè yon bagay avèk entèlijans. Tankou mwen menm, m rekonèt M ka prèske di m gaspiye lavi m nan anpil sans. M te gen zèl, men m pa t gen sajès. M abize. Gen anpil moun ki pran nayivte m pou fè fè kapital yo, men sa w kwè? Se vre m santi m si m te ka rekòmanse ankò m t ap fè l yon lòt jan, men Bondye beni m, m pa wè m pi mal pase moun ki panse. yo pase sou mwen ou byen m pa konnen m pa wè m pi mal ke sa e menm jan pwovèb la di vòlè pa janm gen pase mèt ok egal si ou pa riske ou pa p genyen men se sèlman se risk kalkile Bagay m te konn fè nan jenès mwen m pa p fè yo ankò menm jan. M ap konte pri. M ap konte pri. M ap fè yon etid teren avan ke m fè l. Ok. Jezi Kris pale de twa sèvitè Si yonn li te bay senk talan, gen yonn li bay yonn. Men sa k te gen dis talan, li travay talan yo. Sa k te gen senk talan, li te travay talan yo. Epi gen yonn ki te li te bay yon sèl talan selon abilite l. Sèvitè sa a pran talan an, li sere l. Ebyen nou konn istwa Si Letènèl ba w yon kapasite, li ba w yon abilite, li ba w mwayen, piga w sere l. Fè byen ansanm avèk li. Fè l travay. Fè l travay. Men se sèlman avèk sajès ke ou genyen. Ou pa pral pran, ou pa pral fè l dan linyorans. Ou pa prale pran tout ze ou genyen ou mete yo nan yon sèl panye. Sa se yon sajès. Ou pa, si w ap transpòte ze. Pigaw pote tout nan menm panye. Se pou divize yo. Fè yo fè plizyè pil dekwa si w pèdi se ne nan le sans ke si wap envesti se nan biznis ou ye ou pap mete tout lajan w nan yon sèl biznis. E si se te envesti wap envesti nan moun tou kòm mwen menm se nan sa ke mwen menm renmen m renmen envesti nan moun M pap envesti tout mwen nan yon sèl moun, fò de ou pataje e chwazi plizyè moun. Si w pèdi nan yonn, ou genyen nan lòt. Si sa a e pa reyisi, lòt la ap reyisi. Men sitou, sonje ke si w pa plante, ou pap rekòlte. Si w pa pran ris ebyen pa atann anyen. Gon istwa m tande m toujou renmen repete l se istwa kote lotri lè yo bay lis moun ki genyen nan lotri epi gen yon moun ki trè atantivman ap gade ap gade ap gade epi gen yon lòt moun ki ap moun sa k ap gade a l ap li non tout li. l ap li non moun ki gen epi gon moun k ap pase ki di o frè entèl si w ap gade konsa ou te jwe epi l ap di non m pa t jwe non men m ap gade si non m pa la tou kòm si ta di w li pa t jwe non men li gen espwa petèt ou pa janm konnen yon erè ka fèt pa chans non l ka nan lis moun ki gen yo si w pa jwe ou pa ka gen espwa gen. Se konsa tou si w pa plante, ou pa ka gen espwa pou w rekòlte. Si w pa fè zèv, ou pa ka atann a benediksyon. Ou pa ka atann a benediksyon. Pa gen eskiz pou w di, bon ok, sa k pase l pase, bon kite m rete jan m ye a. Non! Pran risk, li pi bon. Moun ki saj la. Li gen dwa pa konprann tout bagay, li gen dwa pa fin konnen sa k ap vini apre, men li pa kite sa fè l rete san l pa fè aksyon. Moun ki saj la ap toujou fè aksyon. Men ki sa l ap di, Pa lafwa, Lap di m konnen o dela de sa m pa konnen gon entèlijans, gon pouvwa, gon moun ki konnen e pou mwen m ansanm avèk ou nou konnen se se Bondye l ye. Nou konnen Bondye la lè nou fè on bagay de tou kè, de tout volonte nou gen dwa pa konnen sa lap pote men Bondye konnen. Se pou nou aksepte sa ke nou dwe aksepte, men se pou nou evite sa nou dwe dwe evite. Nan konsèy ke m ap bay avèk anpil moun k ap chèche maryaj, menm yè menm m ap pale ansanm avèk yon jèn gason ki bezwen marye men li pè, li pè paske pou sa l wè, ki gen nan maryaj pou pou moun li konnen ki marye ki pa ka kenbe maryaj li vin pè m di wi ou gen ou gen rezon pou w pè paske reyèlman vre ma maryaj gen difikilte men si tout fwa ou konte ou apiye sou difikilte k gen nan maryaj ou a sou ou panche sou difikilte k genyen nan lavi menm an jeneral ou p ap fè anyen ou p ap fè anyen nan. Si w gade difikilte ki genyen nan pou w viv a 2, ou p ap fè l men sa w kwè, piske w konnen sa, ou prepare, piske w konnen sa, ou fè devwa w, piske w konnen sa, ou pran tan pou fè rechèch, pou chèche, epi kalkile avèk tout sa w panse ki ka rive pou w wè kòman w pral fè fas ansanm avèk yo. Ok wap prepare pou le pire men pandan se tan wap espere le mieux men ou paka rete inaktif fok ou Travay fok ou fè byen piga w paralize lavi gen anpil ensètitid se vre men se bagay ki nòmal li ye. Ou pa ka espere anyen sèten dan lavi. Se yon bagay ki nòmal, se yon bon bagay li ye. Sèlman li vini mal, li vini yon pwoblèm, se lè ou paralize nan prezans yo. Du moman ke w se yon moun ki di ok, m pa konn sa demen genyen, men m ap travay pou demen miyò, w ap wè w ap reyisi paske ou pa konn sa demen ap pote. Men ou konnen nan men ki moun demen ye? Demen se nan men moun ki konnen an, moun k ap fè demen an. Nan men le Seigneur Dieu. Se nan men l li ye. Nou menm ki abitye a foutbòl, si yon jwè rive devan yon kan pou l choute pou gòl, epi si l gen tan met nan tèt li di a gadyen ap kenbe boul la,

Li gen chans poul poul pa gol li gen chans poul gol ankourajman m pote pou ou map kitew sèke pa janm dekouraje fè sak byen tout otan ou kapab fè byen fè byen tout otan ke okazyon an prezante opòtinite a prezante fè byen fè byen avèk sa ou genyen Fè byen avèk opòtinite, konesans, sajès, benediksyon Bondye ba ou, fè byen ansanm avèk yo e se miltipliye l ap miltipliye. Se miltipliye l ap miltipliye. Ok? Piga ke ou sèvi kòm yon rezèvwa pou kenbe benediksyon, Men vin tounen pito yon tiyo k ap voye benediksyon ale. Paske lè w kenbe benediksyon, ou pa pataje l, ou vin tounen yon rezèvwa. Lè w kenbe yon dlo nan yon rezèvwa, li fè bèt, li santi. Ok. Men lè se pase l ap pase, ou vin tounen tiyo dlo ap pase al lòt kote, ou vin tounen benediksyon, epi dlo ap kontinye vini lap pase li ap wale. Ke Bondye beni ou pase bòn semèn anba bwa Segnè la e toujou gade anlè paske se la sekou nou ap sòti. Bòn semèn.